Avan peyi a te kòmanse konnen Vitelòm, Vitelòm, Vitelòm, ann ale, sektè daktivite, nan ki sa ou te ye avan an tèm de biznis, an tèm dantrepriz oubyen an tèm de de travay kòm pwofesyonèl? Ki sa w t ap fè avan?
Bon, oparavan ke premyè sa ke m te atame, m t ap fonksyone e epòk pou m te fè premyè etid mwen, M te fè ajan de sekirite a Fondasyon Sen Lik. Dezyèm bagay, mwen te anplwaye nan Bèlvil la pandan ti mwa pou m te ka fè etid segondè. Aprè m te vin antre nan antreprenarya, m kòmanse nan biznis jis m vin ouvri antrepriz mwen pou m ap fonksyone.
Ki jan dantrepriz ou te genyen?
Premyè antrepriz mwen se yon sèvis lokasyon ke m te ouvri ok. Sèvis lokasyon veyikil e anplis m genyen pwodwi alimantè ke m vann gwo e detay.
Gen de moun kap koute w la ki di ke soti nan nivo ajan sekirite pou vini antreprenè lokasyon de veyikil epi pwovizyon alimantè, yo ka toujou poze de kestyon, men kote Vitelhomme kòmanse jwenn kòb la? Eske se de prè labank oubyen se de zanmi ki te sipòte w?
Pou n te ouvè le kòmansman, nou te deja genyen kòmsi byen familyal paske m te reprezante mandatè fanmi m. Nan kad mandatè lan, m te jwenn yon mwayen pou m te pase, pou m te resòti tèt mwen. Ok. E se mwen menm ki reprezante tout fanmi an nan tout vant ke yo t ap fè nan ka de vant de tèren.
Bon, sa vle di ke yon nèg k ap vann teren, sitou nan zòn Tòsèl, w ap dakò gen anpil moun k ap achte, sa vle di gen de mwayen k antre nan men w. Kounya. Lè ou kòmanse mete biznis ou, kòmanse monte antrepriz ou, w ap mennen vi prive w, ou pa on òm piblik, nan ki moman ou bral kòmanse fè de kontak avèk de moun pou ke ou vin on ti jan kòman, moun ou vin kòmanse koni? Nan ki peryòd ou bral kòmanse soti tèt ou? Mwen kòmanse soti tèt mwen epòk majistra Nis Simon. Lè sa ke zòn mwen an te sanse abandone, m te vin ap ranje kòman m te ka fè resansman. Se mwen k premye regle afè kiraj nan zòn mwen an. An menm tan kou m t ap batay pou m te prepare yon sant spòtif. Kote w wè ke ki kraze an, se yon sant spòtif ke n t ap batay pou n te mete sou pye. Lè sa m te antre a pouparle avèk Don Bosco pou m wè kòman ke n te ka jwenn ankadreman pou m te avanse le pli to ke posib.
Sa veut dire period sa ou se yon neg ki te verse l dan sa yo rele le social ou dakò? Definitif.
Kilè ou bral santi feeling nan pou vin di tèt ou monchè fòm kòmanse politik? Nan ki period?
Nou egzakteman rantre nan faz politik nan period ke Martelly ta pral egzakteman prezidan. A cette époque, te genyen yon komisè yo te voye chita ansanm avè m ki te mande pou n te chita pou n anrejistre li bagay ansanm avè l. Se t yon komisè ki trè koni tou. Men espas kote ke w wè ke m genyen wè ki trè sible nèg yo wè kraze a, Se menm espas sa ke nou te a pou pale, nou te a pou diskite ak komisè lan pou n wè ki jan ke n ka aranje seri de pwojè. E m kwè komisè Gospel, tout moun te o kouran ki yès li ye. Sa vle di ke se komisè Gospel ki te vin pale avèk ou lè sa a. Kòm nèg ki t ap fè sosyal nan zòn nan, yo te bezwen de lidè nan blòk lan, epi nèg yo te swete ke pou vin sipòte Tèt Kale. Definitif.
Ok.
L, Bon. Pandan peryòd Michel Martelly an, non Vitelòm Inosan an potko monte. Èske menm sipò sa a ou te bay Michel Martelly, la a, w ap dakò avè m, nou nan lane 2010, 2011, èske ou ta pral bay sipò sa a tou avèk Jovenel Moïse kòm se menm estrikti Tèt Kale a? Banm Mexico, banm fè yon ti revizyon pou ou trè brèf. Nan epòk Martelly an, nou te genyen yon miz an plas ke nou tap trete avèk Fidi de moun. A sèt epòk mwen tap fonksyone avèk yon sitwayen ameriken. Ok?

nou tap viv ansanm avèl nan menm kay. Non, sa vle di kisa?
Eske e pa nan lòt sans lan? Fòw klè wi. Non, e pa nan lòt sans non sè. Ok, ok, ok. Li tap sèvi avèm kòm moun, kòm fi kel fè konfyans nan tout sa kel genyen. Ok, trè byen, ann kontinye. Imedyatman ke kounye a n ansanm avèk ameriken an, nou te gen yon lòt zanmi ki tap fonksyone avèl. Tou swit te vin ameriken an te vin asasine pa menm zanmi sa. Ok. Imedyatman ameriken an asasine, mwen menm mwen te fè kontak avèk fanmi ameriken an. Lè m rele fanmi an, fanmi an di m ke y ap fè tout mizanplas pou pran kadav lan. Yo p ap rantre Ayiti. A sèt epòk, te genyen Tams Mackendy ki te responsab bak anndan dcpj. Mesye yo rele l yo fè reyinyon. Li genyen Rodrigue aktyèl responsab bac ki nan dcpj ki se parenn li. Nou chita nou diskite ansanm. Lè nou fin diskite, ameriken an vin mouri. Lè l mouri kounye a tout sa l vin genyen an. Lèm diskite a mesye yo kounya mesye yo vin mande kounya la poun pataje ansanm avèk yo. Mwen te di yo kem pa pitit gen bagay mpap ka rantre nan lojik la. Lòske gen yon seri de bagay li te pase sou nonm, mesye yo te vin fon matrakaj yo fon mwayen yo aretem.

ki te komisè gouvèneman an, te gen chèf sekirite l ki te gentan ekipeye pwòp kay ke m te fè. Ok. Lè kounye a la a. Sa vle di ke yon sekirite Danton Leje. Danton Leje. A lepòk sa a, èske Danton, lè w nan prizon, Danton Leje te komisè di gouvèneman oubyen li potko komisè? Komisè gouvèneman sou Privert, apre antant Martelly. Ok, trè byen, se sa. Men sa vle di ke se pandan w nan prizon an, sekirite Danton Leje a, li pran kay ou a? Yo separe ka la, yo separe byen yo. Ok. Imedyatman ke kounye a m fin libere, m pran lajistis pou m rekipere sa ke m genyen. Mesye yo vin rantre nan yon antant ansanm avè m. Rameau Normil, ex DG de la Police. Sitwayen an te mouri kite yon kay nan Bèlvil. Rameau te di aske si ke m pa dakò pou l te benefisye kay la, Mwen menm m pap janm egziste. Se youn nan rezon ki kouwè m te vin gen yon avid rechèch ki sòti dèyè m. Kote, la w ap pale de yon kay Pyè Aryon Jozèf te genyen, sitwayen ameriken an? Egzakteman.
Kot kay sa a jiskaprezan? Li sitiye a Bèlvil. E gen yonn nan Fèmat, Ri Kazo, Fèmat 48, Ri Kazo. Kiyès k abite nan kay Bèlvil la, kay Pyè Aryon Jozèf jodi a? Kiyès k abite ladan l?
Kay sa menm chèf sa yo pranl. Non sa vle di ke ou pa gen non moun nan. Si w pa genyen n wap di non m pa Mèt konnen. Normil, mèt Normil.
An sa vle di mèt Normil, mèt Normil, ou di mèt Normil ou di ra, Normil Rameau, gon diferans. Rameau.
Eh Rameau Normil. Sa vle di ke Rameau Normil l abite nan kay sa a, Pierre Arion Joseph la. Wi.
Wi. Jiska prezan. jiska mentnan. Ou mèt kontinye. Vwala.
Touswit, nou vin rantre nan lojik pou m viv alèz, m lèse koule tout byen yo k te ka fè m pèdi vi pa m. Mwen vin chita, antre ansanm a mesye yo vin mande m pou n rantre nan politik, bagay pou m wè kòman m ka rekipere, m chita avèk dèzotorite. Talè, la, la nou nan yon dezyèm faz. Kounye a, pase fò, fò n gen peryòd yo. Men anvan m ale, kay Pyè, Aryon, Jozèf genyen Tomasen an. Kiyès k abite ladan l kounye a?
Mèt ki, e, mèt, e, ansyen komisè.
Sa vle di se polisye k abite nan tout kay Pyè, Aryon, Jozèf yo? Tout kay yo mèt, polisye yo. Se. Dosye Pierre Arion Joseph ki mete tout pwoblèm mwen yo, tout konfli m yo.
Ok. Kounya ou vin di ke ou lese tonbe, ou abandone tout byen sa yo etc. Kounya ou vle viv. Ou di ke mesye yo vin gen moun ki vin kontakte w kounya pou rantre nan politik, se sa? Mph. Kiyès sa yo ki vin kontakte w pou rantre dan politik la? Politik, m chita avèk. La nou nan ki ane? La nou nan ki ane?
Nou egzakteman nan ane 2022. Sou Jovenel la. Ban m peryòd la. Si w sonje, èske w sonje? Non, non. Nan ki ane yo kòmanse vin pale avè w, bezwen fè politik? Ki ane? 2020, 2021.
La nou nan 2020. Sa vle di ke se apre Peyi Lòk. Non. Èske avan Peyi Lòk oubyen apre Peyi Lòk? avan Peyilòk. Enben la ou nan 2019.
Peyilòk se 2019. Depi 2019, 2020 m nan politik. Ok. De 2019, ki te pozisyon w fas a Jovenel? Ou te pou ou kont Jovenel? Kont Jovenel, paske m te nan opozisyon. Ok.
Premye mouvman. Ou pral demare, ou di ke nèg yo te vin kote w, la nou pral antre egzakteman nan politik di yo. Chalmas, A la kote gen koze, Ki papa. moun, ki gwoup moun ki te kontakte w e poukisa?
Premye kontak ke m te fè, nou te chita avèk sektè demokratik, nou chita. avèk, mwen ka di w, Mèt Beauvoir ki te responsab yon pil lòt bagay. Se Mario Beauvoir? Mario Beauvoir, se, m te ka di w, avoka an chèf. Ok.
E an plis, nou te genyen komisyon, prezidan, ansyen prezidan komisyon jistis la tou, n te toujou konn kominike ansanm avè l. W ap pale de kiyès la kounye a? Mèt Jean Renel Senatus. Jean Renel Senatus.
An politik. Epi nou toujou chita avèk Nenel tant d'autres. Ok. Ki te Ki te vrè mobil rankont lan? Sa vle di premyè fwa nèg yo bal deside rankontre avè w, objektif lan se te kisa?
Pou n te debarase n de gouvèneman phtk. Sa vle di ke objektif lan se te debarase peyi an de Jovenel. Sa vle di ou te yon moun ki te in nan sa yo rele mouvman de lopozisyon an, se sa? Lopozisyon.
Eske je pe di se soir, paske dènyèman m te di l, men eske ou ka konfime l pou mwen aswè a, eske se lopozisyon fas a Jovenel Moise ki kreye pèsonaj Vitelòm inosan ke n gen la jodi a?
Dirèkteman.
Sa vle di se opozisyon k kreye w. Travay ou avèk sdp, avèk Mario Beauvoir, avèk Jean Renel Senatus, misyon pa w dan lopozisyon, se te kwa?
Tout sa ke m te genyen, se te goumen epi mwen menm pou m te gen yon vi stab pou gen yon lòt chanjman.

Peyi lòk. Sa vle di k se te se te bloke zòn wout frè. Bloke. Ok. Zòn pa nou an se te responsablite nou sa. Bloke.
Mwen mwen Yes. sonje lapolis konn vin fè des entèvansyon nan zòn nan e m m sonje bò Idiwonn nan sitou yon lè zòn nan te bloke lapolis vini epi lè sa nou te fè fas kare a lapolis. Èske w sonje epòk sa? O wi m te sonje epok sa. Ok.
Puiske nou te nan peyi lòk, sa ta pral etone anpil moun ke lapolis vin debare e ke nou menm nou fè fas kare a lapolis e selon enfòmasyon lapolis bay, te gen echanj de tir ant moun ki tap bloke yo e lapolis. Ou konfime sa? Si te gen echanj de tir, m panse ke tap gen e tap gen viktim. But nou menm lè sa, baryikad la, se te kisa l te ye? Se te bloke.
Oubyen se te avni w? Definitif.
Ok.
Pandan peyi a vin kanpe, ou sonje bral gon epòk, mande pou yo fon ti bese volim radyo a pou nou on ti kras. Pandan bra l genyen peyi lòk vin bloke e ke nèg yo kòmanse yon ti jan rilaks epi y ap y ap eseye fè negosyasyon, lè sa a ou vin pa nan lòk ankò, ki ta bral lòt etap pa w menm, etap pèsonèl ou nan batay la? Se kisa l ta bral ye?
Bon, Responsa, Sal te ye, aprè tout goumen m te genyen pou m te gen rekonpans pa m nan gouvènman k t ap vin genyen an. Non, m po, tande, Vitelòm, m poko nan gouvènman. Pa bliye gen yon epòk peyi a vin pa nan lòk ankò. Lòk la vin kanpe. Pandan lòk la vin kanpe, ou menm, misyon pa w, sa l te ye kounye a? Kontinye avanse a biznis nou. Lè sa a, ou vin nan biznis ou, ou pa nan afè nèg yo ankò, se sa? Oubyen, te toujou gen de rankont k ap fèt? Toujou gen rankont. Ki te objektif rankont sa yo?
Objektif rankont lan jis se te mobilize pou n te fini a sistèm phtk. Non men pa bliye gen yon peryòd nou pa ka mobilize ankò, nou pa met moun nan lari, vin gen yon silans. Sa vle di ke èske pandan silans lan te gen lòt bagay ki t ap regle an deyò de batay la ou de batay lòk la? Èske te gen yon lòt konba, yon lòt bagay ki t ap planifye an deyò de sa?
Bon, m pa t janm konn lòt bagay ki t ap negosye an deyò de konba. Non, mwen mwen klè wi, vin pa gen peyi lòk ankò, vin pa gen manifestasyon ankò, èske tout moun bay vag oubyen pandan se tan gen lòt bagay k ap planifye? La politik se di strateji. Ok. Ok. Se di tra se di strateji, donk tout moun ap chèche plan de manèv pou yo sòti nan solisyon ke yo bezwen abouti yo. Ok.
Vitelòm nan ki moman ou bral tande pou la premyè fwa mesye fòk nou touye jovenel nan ki peryòd ou bal tande sa e ki kote.
Se kan jovenel mouri a m tande istwa touye a.
Ok. Ki enplikasyon ou menm? Ki wòl ou te jwe nan touye prezidan?
Nan Mexico, de lwen e de prè, enplikasyon pam pat janm asiste de tuye prezidan, men pòkont, tout moun konnen kiyès ki kiyès.
Ou ka pi klè? Peyi a pa konprann. M panse ke li trè eksklizif. Non, non, non, li pa twò klè pou mwen. Ban m reprann kesyon pou ou ankò. Reprann li e w ap rekonprann li, Guerrier. Ok.
Vitelòm Inosan, ki wòl ou menm te jwe nan montaj asasina Jovenel Moïse?
Nou pa, m pa t gen, m pa t gen destinasyon pou asasine Jovenel, m te gen destinasyon pou debarase de yon pouvwa.
Ok. Nan ki peryòd, anfèt, ki lè ou pral aprann Jovenel mouri?
Nou pral aprann Jovenel mouri apati de 7 jiyè.
Non men ou dakò 7 jiyè, 6 7 jiyè ou te nan yon sitiyasyon difisil. Paske m sonje, m sonje 6 7 jiyè, depi nan 6, te gen operasyon ki t ap mennen pou yo te deloje w.
Sa se te yon plan de manèv. An nou klè Guerrier, yon sèl kesyon. Ann gade, sekirite yon prezidan a yon ekzekisyon, kiyès ki pi priyoritè pou yon inite k ap sekirize yon peyi?
Nou, nou pral vini sou sa toutalè, paske m konnen ke gen de enfòmasyon ou pral ban n sou sa. Paske se petèt bagay w ap vin konn aprè. Èske aprè asasina prezidan an gen yon bann enfòmasyon ou vin konnen e ou konfime?
Eske apre asasina prezidan an. Gen yon ansanm denfòmasyon ke w vin konnen e ke ou konfime? Non. Non, nan de entèvyou ke w bay, ou pale de moun ki ta, ou site de non ki ta patisipe nan asasina prezidan an. Mwen di w nwa su blan ke gouvèneman sa a se yon gouvèneman asemye. But tout sa ki planifye tout moun ki fè pati de gouvèneman sa se son des instrument ki te byen planifye pou te debarase de Jovenel e pou te remanye yon gouvèneman de consensus. Trè byen.
Yon gouvèneman de consensus se sa l ta dwe ye. Nou pral antre nan sa a, nan faz sa a. E chak moun kap koute w, menm 2 jounalis avize, lè w pale yo di tèt yon bagay. Vitelòm inosan trè koyeran nan sa lap di a. Se pou w nèg kap voye moute e dayè youn nan bagay ekstraòdinè ke w fè, se ke ou pa mete kagoul. Sa vle di ke ou prezante tèt ou. Yon moun kap met kagoul son moun kòmsi ki pa dirèk. Ok. Son moun ki pa entèg. Ok. Ou pa entèg. Entegrite vle di yon pakèt bagay. Eske Vitelòm se yon moun ki veridik, ki prè pou l di verite? Sof ke lajistis pa egziste. Trè byen.
Vitelòm, eske ou se yon chèf de band ame oubyen ou se yon chèf gang ame?
Kòman w ka jistifye yon chèf de gang?
An nou klè.
Ok, ban m pi klè avè w. Eske ou gen yon gwoup nèg avè w ki ame?
Negatif. Sof ke, je le di e je le repèt. Et je m'assume, Fantom 509 je suis l'un des initiateurs. Non, n ap vini, li ekri la a. Nou pral vin sou Fantom nan, nou pral vin sou Fantom, nou pral vin sou Fantom. Vitelòm, èske ou gen yon gwoup nèg arme ki otou de ou? Negatif. Ki relasyon ou devlope ansanm avèk mesye 400 mawozo yo? Paske m konn wè nèg 400 mawozo yo a gwo zam nan men yo, m sonje yon lè w te nan fineray eksetera. Relasyon w a nèg 400 mawozo yo se kisa? Relasyon imen m gèye, mwen di l, mwen redi l, li pa sèlman 400 mawozo. De menm ke lèks premye minis Jouthe te di l. M ap di m pale avèk plizyè, plizyè kolaboratè. Paske, ann Ayiti, kòman m ta ka di sa, se wou k chèche aranje tèt ou pou w viv de byen. Ok? But, politik te rann ke n fè tout jan de frekans ke n dwe fè. Se youn nan rezon mwen pale avèk tout nèg ke m konnen m dwe pale. 400 mawozo m pa di m pale avè l obligaw. M pa la lanmò, m pa la avèk izo, m pa la ak, m pa la tout nèg.
Wi, m konnen w pa la izo, jisteman n ap vin sou sa. Yeah, m pa la tout nèg. N ap vin sou sa.
Trè byen. Èske
jodi an, peyi an dwe kwè e konnen Vitelòm Inosan pa yon chèf de gang?
Peyi a, nwa sur blan, peyi a konnen l. Gen yon bagay, kòm ta ka di w, lanati toujou ap batay pou l ta natirèl men ki toujou negatif. Vi Vitelòm.
E e lè a lapolis al mennen operasyon bò lakay ou pa egzanp. Lapolis ap tire, men gen nèg nan zòn bò lakay ou k ap tire. Kiyès nèg sa yo ye? Ban m ba w bagay, Guerrier. Oke.
Di m pandan yon fwa yon operasyon ke lapolis fè l di w men yon veyikil ke l jwenn ke ki te vòlè konfiske, men yon zam ke l te sezi oubyen men kisa ke l fè kòm prelèvman. Enfòmasyon fè konprann ke yo sezi yo te sezi yon pikòp doub kabin, yon pikòp e pikòp sa se pikòp Vitelhomme tap woule, tap fonksyone avèk li. Ki kote?

Kidnaping kap fèt nan Pènye yo, piske Pènye se zòn ki limitwòf ansanm avèk ou, n ap pale de zòn Tòsèl e otre. Kiyès kap fè kidnaping sa yo? Nan lespri tout moun, selon enfòmasyon yo rive bay tout moun, yo di ke se Vitelòm Inosan, chèf gang Vitelòm, nèg Vitelòm yo kap fè kidnaping nan zòn sa. Vitelom anvanm fè entèvyou a ou te pwomèt mwen pou ban nou tout verite. Sètèn fwa an giz de repons lèw wèm poze yon kesyon si w ka bay enfòmasyon kòm si ou reponn epi enfòmasyon siplemantè monchè li tap kòrèk. Vitelom. Sa kap pase nan Pernier yo ou okouran de li? Yap kidnape moun zòn Tòsèl, yap kidnape moun prèske tou chak jou nan zòn Pernier, yap kidnape moun Tabarre. Di mwen kisa w ko, di peyi a sa w konnen de sa kap pase nan zòn sa yo. Mèsi paske wap reponn. Bon m pale avè w Guerrier. An nou klè ak konsyans nou e an nou onèt avèk tèt nou.

De nos jours, yo revele ki è le auteur. Jamais li pap pale. Mesye banm di nou nwa sur blan. Nou nan yon zòn. Ou menm ki media m kwè pa gen nèg ki ka bare sous denfòmatè ke w genyen. E sous paw la ou ka chèche paske ou ka fè twotwa pou jwenn anpil ti verite. Ou panse zòn nan tap sa ke yo di an epi tout otorite sa yo tap ladan?
La wap pale de kiyes?
Ton sel? Pènye? E la preske tout goch a dwat yo rete. Non men gon bann moun ki kite ki oblije kite pènye, m konnen yon pakèt zanmi ki kite pènye. Konprann, tande sa m pral di w Guerrier. Petèt m pa konn pou Tòsèl la men èske w pa okouran ke se chak jou y ap leve moun nan pènye? Chak jou? E sesi dèfwa menm devan akademi polis la?
Banm di w bagay. Tout nèg yo pa konnen kiyès kap fè kidnaping yo. Pi fò nèg kap fè kidnaping yo kiyès kap sikirize yo pa menm polisye. Swadizan nèg yo te pran yon pretèks pandan Alex ap fè yon kidnaping pou yon zo yon blende epi yo di se mwen yo tiye nan blende yo bay bal m sove nan anbilans m disparèt. Epi menm bakòp Zoe Ken Petyonvil la t vin pran Alex travèse ansanm avèl tout nèg pa konnen anndan Tabar lan tout nèg pa konnen kiyès ki direktè depatmantal lwès 2 a gen foto polisye m reprezante toujou tout nèg pa konnen kiyès yo ye yap pran pretèks ke se mwen kòmsi fè do m fè kou. Sèl sa m konnen gon jou l ap jou. Men li li toujou la, l ap toujou a jodi a la. N ap fè solèy leve aswè a. E se objektif emisyon sa a. Ki sa w konnen de ansanm de kidnaping k ap fèt nan blòk ou a?
Guerrier. Wi. Mwen di w li. E m asime l. Tout zak k ap fèt yo, se menm nèg yo k ap fè l, an palan de Moriso, de Dimi, de Setout. Nèg yo gen baz yo la nan Merizier a.
Saw rele baz. Kob la ap bay la bon monte crespo a nan nan bouch ba kob BLTS la. Ki kob, kob ranson yo? Kob ranson. Eske w eske w gen zam?
Sim ta di w. M pa gen zam M bay tèt mwen manti Dèyè m gon zam M ekri de je M fè tout bagay Tout bagay mwen deklare. E èske manch long nan abityèlman ou fonksyone avè l oubyen w bay de pwòch ou, nèg ki pi pwòch ou kenbe l?
Manch long lan? Gran Dye Jewova, Èy Mèt Olowoum!

Ou sonje m te di w ke pandan vin pa gen peyi lòk ankò, la a nou nan desanbre 2019, lide pou te kapab monte Fantom 509, kiyès ki te pwopoze sa? Pou listwa e pou laverite, kiyès ki vini avèk lide n ap monte Fantom 509? Radyo Mega.
Lopozisyon.
Non men men banm reprann pou ou wi. Lè se lopozisyon epa epa tout nèg ki vize son gon nèg ki vin a lide a 4 5 moun paka vin a yon lide ansanm gon moun ki di mesye ann fè sa Men an misye an inisyativ.
Wi inisyatè a mèsi bokou mèsi sè le mo linisyatè de se fame mouvman fantom 509 kiyès ki inisyatè l? Radyo mega. Se ki?
Le sektè demokratik.

Lèks di deje. Lèks.
Di deje. Sa w rele lèks di deje a? De lapolis. Ansyen direktè jeneral polis la? Vwala. Elektè an chaje pou l te fè rekritman fantom nan? Kiyès ki te bay pèmisyon?
O, Vitelòm, pa fè sa monchè. Kijan se èks deje a? Kijan se Leon Chal la?

Premyèman, ou gon gwoup moun k ap chache pou elimine w. Lapolis ap chache w fòmèlman. Lapolis pa ap chèche m, Guerrier. Talè, talè, talè, talè.
Lapolis ap chache w fòmèlman. Lapolis ap chache w. Swa pou yo mete w nan prizon oubyen pou yo pou yo touye w. Se youn ou lòt. Men, w ap w ap fè de entèvansyon dan lopinyon yo santi gon bagay ki genlè pa klè. Aswè a m ouvè vant medya sa a. Radio Mega. M ouvè vant Mega. Se peyi a k mobilize nèt a m pa konn m fè emisyon le vendredi se peyi a k mobilize menm pou w konnen sa bagay la ye an n di egzakteman vitelòm inosan kisa bagay la ye.
Kisa bagay la ye Guerrier? Wi. Fantom nan w konnen tout inisyativ li se te kanpe goumen kanpe an kwa e w konn travay fantom nan te konn fè. M pa wè okenn eksplikasyon n ka chèche ankò. Paske tout demonstrasyon yo, nou te byen ebide yo.
Men w ap dakò SDP se li ki mete ki fè Fantom ou sot di l la a. E chwa yo pou chwazi moun pou antre nan Fantom nan ou klèman di ou menm se ansyen direktè jeneral polis la se li k chwazi moun yo. Sou ki baz li chwazi moun an m pa konnen kounya men kesyon paw la ki te enplikasyon paw anndan fantom? Ki te wòl ou? Radio Mega. Anndan fantom? Wi. Ah m te jwe wòl envestisè.
Sa vle M tap tout? envesti anpil.
Ou te bay anpil mwayen? Anpil mwayen.
Men ou pat sèl moun ki te bay mwayen.
Vwala. Paske gen de fwa ou wè moun nan lari yon panse son nòg a kostim son nèg serye k renmen peyi men gen lòt moun ki te bay mwayen vitelòm fè peyi a gras sa tu ne tè pa le sèl ki lòt moun ankò. Ki lòt moun ki bay mwayen pou fantom nan? Wi. Manm fondatè yo e zèv yo. Manm fondatè yo nou fè pati bon nou genyen. Planification avè nou n plen lòt kote ansanm ak oh bagay serye monchè Sa vle di ke Nou dil monchè Sa vle di mesye SDP yo te konn bay mwayen.
Definitiv.
Ok. Men pou SD pou nèg Fantom te jwenn zam, motosiklèt, aspè sa kiyès ki te konn jere l? Kòman?
Pou zam ak motosiklèt, aspè sa kiyès ki te konn jere l? Gen eksplikasyon m panse LB ka ba nou.
De ki Elbe wap pale la? La wap pale de direktè jeneral polis la. Direktè aktyèl. Li te nan Fantom nan tou?
Ah monchè.
Bon, pwiske misye egziste, bon, m espere ke kanmenm ou gen de prèv de sa wap di a. Ban nou ti bagay, ban nou ti prèv.
Guerrier. Wi. Mwen di w gen ektifikasyon l ka fè. Gen eksplikasyon l ka bay.
Li gen dwa ka bay de eksplikasyon an matyè de enfòmasyon. Men enplikasyon dirèk èske l te genyen l? Kòman w di? Èske l te gen enplikasyon dirèk nan Fantom 509?
Li pa t ap deje jodi a. E imedyatman l deje, istwa Fantom nan ou pa t ap tande l dòmi konsa. Pou kisa w an on silans absoli? M pral antre nan yon lòt pwen avè w, se iltimatòm ke w bay Premye Minis la. Ban m mande w yon bagay. Lè yo te mete avi de rechèch dèyè w, mwen sonje yo rele plizyè avoka met ansanm avèk ou epi pe apre m ap vin tande lajistis te blanchi w. E, èske ou sonje ou te vin nan yon rankont Petyon-Vil avèk de twa moun?
Non. M pa t janm nan rankont Petyon-Vil la, non. Ok.
E, an tèm de mwayen, kiyès ki peye jij la pou ke finalman yo te blanchi w? Èske se ou menm pèsonèlman ki te met frè a deyò oubyen se de zanmi ki te sipòte w? M pa panse ke. Jij la te fè anyen pou lajan. E ni tou pa t gen anyen istwa lajan ki te diskite. M panse jij la te aji selon lalwa.
Ou di ou pa chef de gang, ou di ke ou pa chef de band non plis, ou pa kidnapè, ou pa kidnape pèsòn moun. E eske w sonje operasyon lapolis te mennen lè. Te gen plizyè nèg ame ki te ale nan gravèl Cholzè Chancy nan zòn Pènye. E ki sa w ka di n de sa? Banm eksplike w yon bagay. E m kwè Cholzè Chòsy etan ke yon lidè, yon reprezantan di pèp, panse l gen yon deklarasyon l ka fè. Ok? E non sèlman sa. Pou listwa e pou laverite, Cholzè pa ka di te gen yon ensidan ki te pase kòm si te gen moun ki t al kanbriyole bò kote l la. Ok. Gen dè djòb ki t ap fèt an patikilyè de kote Cholzè chòf. Bon, m p ap fè kòmantè sou sa. Eksplike pi klè. Vin pi klè. Di verite a.
Ki sa l ye? Wi. Anndan rivyè a men kisa l ye Guerrier. Ou ap travay nan rivyè lan, chak wikenn ou genyen pou w bay yon frè Polisye yo ta al pran yon kòb nan men chòzè Lè yo rive de kote kontab la, yo tiye de pòv inosan

Kisa l te ye menm? Kisa bagay la te ye menm? M reprann kesyon ankò. Radio Mega.
Vitelòm Inosan. Yo ye mwen di w li ankò. Kontab lan te gen yon pwoblèm avèk 2 mesye yo, li rele polisye yo l fè tire mesye yo. Epi l di mesye yo vin pran 50 mil dola kay Chòlzè. Ok. Men ki pat janm gen sa. Se youn nan rezon ki fè m toujou di Chòlzè. Fok li deklare sa piblik.
Ah bon, sa vle di ke sak te pase a son bagay entèn nan antrepriz Cholzer a. Vwala. Ok. Si ou pa pwisan nan blòk kote ou ye an, si se pa ou kap fè kidnaping, si se pa ou menm kap leve moun yo, kap pran ranson etc. E eske ou. Oh kominikasyon koupe. Kominikasyon koupe. E m poko rantre nan faz lanmò avèk mesye Inosan. Wi e Wi Vitelòm Inosan. M alalin wi la. Ok.
Si w di w pa pwisan, ou pa genyen e. Gwoup ame, se pa ou kap fè kidnaping nan Pernye, e si gon moun ki konnen ke Vitelòm ap fè kidnaping nan Pernye se li menm kap fè yo, se gwoup li kap fèl, mwen pa nan zòn nan, men voye de twa eleman de fòmasyon pou mwen, lè sa ma eseye wèl ansanm avèk li. Pase mwen menm e. fòm di w m pa m pa nan zòn nan gen de moun ki gen dwa viktim nan zòn nan m panse ke moun nan zòn nan ka voye de twa eleman de enfòmasyon mwen avèk de non de moun byen si ke n konnen ki si nan baz misye si si l gen baz a nèg ame n ap tou presize sa pou mwen vitelòm ou estime ke ou se w nèg ki t ap fè politik ou t se ou te on antreprenè. Ou finanse fantome 509 ou eksplike kiyès ki monte fantom ou di ke se sdp etc kounye a banm mande w sa si w pa gen tout kalite pwisans sa poukisa pouvwa a ta bezwen negosye ansanm avèk ou ban nou rezon ki fè ke gen negosyasyon yap eseye antame ansanm avèk ou sou ki baz negosyasyon sa yo.
Guerrier. Wi. Tout batay ki tap fèt pou n te debarase de phtk, mwen te riske tout sa m te posede, mwen te riske tout sa m te genyen pou m te fè batay la fèt. E lè m tap fè l, se te zong mwen m tap manje, defèt tout sa m posede, aprè pou m te ka jwenn rekonpans pa m nan. Tou swit ke nou te fin debarase de pouvwa, tout mizanplas te fèt pou m te jwenn sa ke ki revyen pati pa m nan. Se nan diskisyon pou ke pou m pa jwenn sa ke yo te gen di avè m ki rann ke bagay la chavire jan l chavire a.
Ok, banm reprann pou moun yo ka konprann, si m kòrèk wap di m kòrèk. Vitelòm Inosan te envesti yon pakèt lajan, swa nan peyi lòk, l envesti mwayen l, byen l nan kestyon e fantom. L envesti yon pakèt lajan pou l te debarase. Mobilizasyon, tout bagay nèt. Ok, pou l te debarase peyi an de kestyon fantom, de pouvwa Jovenel lan. Jovenel. Kounya, Li kwè l enpòtan fò l jwenn benefis li an, fò l jwenn sa l te envesti yo, se sa?
Epi kounya,
fon ti bese volim nan mwen silvouplè, kounya pouvwa a kanpe an kwa l di l pap bon anyen? Yo pa deside. Ok, a kiyès ou te negosye lè n pran pouvwa a, map jwenn sa pou m jwenn nan, je veux des noms, peyi a bezwen non.

Gèye. Wi. Bilding ou wè kraze a, sonje de rankont ke l te.
Sa vle di Ariel deplase li vin rankontre avè w nan bilding sa. Sonje de rankont ke l te ye, Gèye. Non, tande, ou wè, men ki jan metye jounalis sa fèt. Ou wè, lè pa egzanp w ap di sa yo, jounalis lan fò m di fò fraz la fini avèk de. Fòl gen ki kwa ladann sa vle di ke fò gen non moun nan e kisa si si pa egzanp ou t lagel konsa an matyè de fòmasyon l pa rive sou moun yo je repran eske Ariel Henry le premye minis aktyèl eske l te konn vin chita nan espas ou pou l negosye pouvwa. Radio Mega.
Ariel pa chita nan espas sa men nou rankontre nan El Rancho.